Hello YouTube, si wap koute nou maten nou di w bonjou, jan nou toujou di w la, si wap koute nou aswè tou nou di w yon gwo bonswa. Jodi a nou vini avèk yon bèl ti videyo pou ou, nou kwè ki ap enterese w e ke nou menm nou fè eksperyans lan avè l, jan nou toujou di w la nou pa bezwen, nou pa janm renmen pataje anyen ansanm avè w ke nou menm nou pa fè eksperyans avè l. Nou fè eksperyans avè l, kòm mwen gen kèk tan mwen pa poste, mwen. Preske pa gen tan dèfwa pou m kapab fè videyo pratik yo pou nou. Mwen di banm pataje sa ansanm avèk nou, petèt kapab gen youn nan nou tou ki gen menm pwoblèm ansanm avè m, men ki bezwen yon solisyon. Kisa ke li menm li ye? Avan menm ke mwen rantre avè w nan sijè a, si ou poko abòne sou chanèl la, mwen swete pou kapab fè sa konnye a, men si w gentan fè sa deja, pa bliye envite fanmi w, envite zanmi w pou w kapab vin abòne ansanm avè l. Ou pap regrèt ou menm ki poko fè sa, ou mèt fè l, ou mèt. Kwè nan mwen ou pap regrèt e wap jwenn anpil anpil bèl bagay ke mwen menm map pote pou ou sou chèn nan ki kapab enterese ou. Kisa sijè a li menm li ye? Jan nou wè tit nan dil la kijan ou kapab retire tach nan vizaj ou san ke figi ou pa chanje koulè, san ke ou vizaj ou pa irite, san ke li pa ou pa bezwen fè twòp twòp twòp gwo efò, san ke ou pa bezwen depanse yon pakèt lajan. Mwen te gen anpil bouton nan vizaj mwen lè m ap chèche mwen sèvi ak sa avèk sa avon sa yo di m pran sa mwen pran sa mwen nan rechèch m ap fè yo di sa bon mwen eseye l yo di m sa bon mwen eseye l mwen eseye plizyè krèm men mwen pa yon moun ki tèlman kòmsi renmen pase yon bagay nan vizaj mwen pou l kapab chanje koulè mwen te toujou pè fè sa mwen evite sa anpil epi nan rechèch ke mwen menm mwen t ap fè mwen te wè yon nan pandan map fè recherche lan sou Google sou lòt bagay epi mwen wè yo di ke aspirin bon anpil pou kapab retire bouton nan vizaj epi yo bay plizyè fason yon moun kapab itilize aspirin nan poul kapab retire bouton nan vizaj ou paske aspirin nan li menm se yon anti anflamatwa ke li ye li kapab ede w rapid pou kapab pete bouton yo li dezanfle yo rapid e touswit aprè tou ou fin melanjel ou fin Apre li fin pete yo, dezanfle yo, li ap seche yo epi apre. Ou m di waw si se konsa banm eseye l paske imajine w m pap depanse yon pakèt lajan epi tou humm m di banm eseye paske m bezwen vizaj mwen parèt Pou sispann gen bouton paske m pat renmen bouton sa yo k nan vizaj mwen an sitou ankò mwen menm m pa yon moun ki tèlman renmen fè mekòp epi mwen efektivman vre eksizem mwen efektivman vre eseye m kapab byen di nou li fè efè nan vizaj mwen non sèlman li fè efè nan vizaj mwen li fè efè a vrèman rapid kisa ke mwen menm mwen prepare mask sa m te pase nan vizaj mwen. Mwen te achte 5 grenn aspirin blan an ou konnen an, aspirin bebe, epi mwen chofe yon ti dlo mwen mete l ladan l pou jis pou aspirin nan te kapab fonn paske li pap ka fonn nan siwo myèl la pi rapid. Epi lè m fin fonn li, mwen mete yon kiyè siwo myèl, epi lè m fini mwen bat li byen bat, li vin fè yon mas pezan tankou se yon krèm ki pa ni twò mou ni twò di. Epi mwen lave m toujou lave vizaj mwen, Epwi mwen se chil mwen pase nan vizaj mwen lè maten mwen kitel fè yn èdtan a dezèdtan nan vizaj mwen sim pap sòti mwen te chwazi fèl ansanm avèk aspirin nan se paske se lè maten mwen genyen plis tan dèfwa poum te kapab fèl mwen di map fèl lè maten ansanm avèl mwen pat mete mwen pat chwazi mete sitwon paske vitamin se pa tèlman bon pou kapab pase nan vizaj ou nan moman ki genyen solèy epwi Premye fwa m pase, dezyèm fwa m pase, twazyèm fwa m pase l, m kòmanse ap wè chanjman. Lè m kòmanse ap wè chanjman, m di bon, enben si se konsa pa gen pwoblèm, m ap kontinye. Mwen kontinye pase l, mwen kapab di w. Si w kapab gade vizaj mwen, ou kapab wè li gen rès ti tach yo ladan l ki poko fin soti avèk yon grenn bouton mwen wè mwen gen ki leve nan vizaj mwen la yè. Men w ap wè vizaj mwen pa prèske gen bouton ladan l. E mwen pako ap fini, se sa k fè mwen mwen pa fè demonstraksyon an pou m te kapab montre nou. Kòm mwen gen kèk jou m pa pibliye, mwen di nou mwen di banm pibliye ti videyo sa a pou nou, petèt gen moun ki gen pwoblèm vizaj lan li kapab soulaje yo. M ap repete pou nou ankò ki sa ke mwen menm mwen fè pou si ke ou menm ou pa te tèlman byen sezi l. Mwen pran aspirin nan, mwen achte 5 aspirin, mwen fonn li nan yon ti dlo tiyèd pou aspirin nan kapab pi byen fonn, pou li ka fonn pi rapid ke siwo myèl la. Lè m fin fonn li, mwen mete yon kiyè siwo myèl ladan l, mwen bat li, li vin nan yon fòm yon krèm, epi mwen lave vizaj mwen, mwen seche l avèk yon bagay ki pwòp, lè m fini mwen pase l nan vizaj mwen, mwen kite l fè inèdtan ou plis pafwa, epi lè m fini mwen rense vizaj mwen nòmal, mwen pase ti beur de karite mwen nan vizaj mwen, epi mwen fini. E se konsa mwen kòmanse jwenn bon bon bon bon bon solisyon, e mwen pataje l avè w. Petèt ou menm tou oubyen menm si se pa ou menm ou kapab gen yon moun ki genyen pwoblèm nan epi ou kapab pataje l ansanm avè l. Mwen te kontan pataje ti moman sa ansanm avè w, nou espere wè ankò nan yon lòt videyo, pa bliye envite fanmi w, envite zanmi w pou kapab abòne ansanm avèk chanèl la, si tout fwa tou ou deja la ou poko abòne mwen mande pou kapab fè sa pou mwen tanpri souple se sèl fason ou kapab ede m pou m kapab grandi e ou pap regrèt Ou sou Merlou Naturel, ou kapab poze m nenpòt kesyon ki vle, si ou vle kapab swiv nou sou Facebook Merlou Naturel, nou pataje anpil anpil anpil swen, nou pataje anpil bagay ansanm avèk nou paske pafwa li pi fasil pou mwen pou m gentan ekri yon bagay pou m pataje l sou Facebook ke mwen fè yon videyo pou m kapab pibliye pou ou sou YouTube men mwen pap bliye ou m ap toujou fè efò janm kapab pou m kapab toujou pote yon bagay pou ou n ap wè ankò nan yon lòt videyo bay bay.